Se Sovèm Konpoze pa Mison Noel Kote m pap janm pa remèsi Bondye m nan Pou sa l fè E pou sa l ap kontinye fè.
Bonjou e bonsoir a chak zanmi, chak super branche, chak fanatik fidèl platfòm sa a. Espesyalman ak ou menm ki deja abòne, ki toujou kòmante, like, pataje chak videyo ke n lage sou platfòm sa. E n ap di byenveni ak ou menm ki apèn jwenn avèk nou. N ap mande w abòne, like, pataje, kòmante pou n kapab avanse. Pa bliye Universel TV Show antre lakay ou ak yon nouvèl emisyon. Ebyen, nan sware samdi ki te 22 fevriye an, nou te twouve n nan Joe Barbershop, se te inogirasyon Barbershop sa. Nou te santi n fyè pou n te pase, mezanmi nou kapab di lè sa bon, nou dwe di l bon. Ann aprann felisite. Nou konnen l pa ankò fasil e sitou pou kominote ayisyèn nan, yo pa twò renmen felisite sa k bon. Men nou menm, se responsabilite nou pran, nou dwe felisite sa k bon. Ebyen, Inivèsè TV Show te pase kote nou te gen zanmi sa a sou platfòm nan, nou t ap fè entèvyou avèk li, nou t ap poze l anpil kesyon. Gen anpil bagay ke nou vin dekouvri, nou vin rekonèt de li, nou te santi nou fyè. Li pa fasil Repiblik Dominikèn pou li pa fasil pou jèn yo fonksyone, nou konnen pa ankò fasil. Men kan menm nou tap swiv, nou pral wè avèk mwen Paske nou te pase zanmi sa nou te gen sou platfòm nan li tap reponn kesyon nou pral pase nou pral fèw wè tout detay tout sak te genyen nan inogirasyon sa Joe Barbershop se yon Barbershop ki enstale li Higüey La Malena Repiblik Dominikèn. Ou menm ki bezwen yon bon sèvis, ou pa vini lòt kote, se nan Jory Barber Shop. Bon travay, bèl imaj. Bon n santi n fyè pou n sipòte yon jèn Ayisyen k ap fè efò sa a. Nou pale avèk mwen. Ann aprann felisite. Wi! Ann aprann felisite sa k bon Ann aprann felisite sa k bon Nou pral wè tout detay paske te gen zanmi sa ke n t ap poze kesyon ki t ap reponn tout kesyon ke nou te poze pou n rekonèt vrèman kote l sòti tout detay ke n te vle konnen Li te aksepte resevwa nou pou te reponn kesyon yo M santi m fyè pou nou yon jèn Ayisyen ayp k ap fè tout efò sa a e n kapab di se yon imaj pou nou menm Ayisyen, se yon fyète pou nou menm Ayisyen si n ta vle met nenpòt biznis Repiblik Dominikèn pou n santi nou fyè paske n gen jèn ki toujou prè pou sipòte nou. Ann swiv avèk mwen. Byenveni sou platfòm pa w la Universal TV Show e se yon plezi jodi an pou nou twouve nou nan Jory Barbershop. Nou santi nou kontan e m salye chak fanatik ki toujou branche, chak fanatik ki toujou pataje, like chak videyo ke n lage sou platfòm sa. Ebyen, sware sa a se yon sware ki espesyal pou n twouve nou nan Jory Barbershop avèk yon staff ki akonpanye nou nou pase vizite zanmi nou Jonel se yon zanmi kap fè anpil efò nou santi nou kontan pou nou akonpanyel aswè a li vrèman fè nou deja wè lap fonksyone trè byen kote gen yon kliyan ke lap bay sèvis se sèl se sèl zanmi lè lap travay li bay yon travay ki orijinal ebyen zanmi se yon plezi pou nou.

Dabò nou envite w al swiv nou sou chèn sa a. Ok, ok, èske ou ka di nou a ki santiman ke ou sou platfòm sa a, Universel TV Show, se yon platfòm ki gen anpil moun kap swiv li, anpil moun kap tann yon bon rezilta nan platfòm sa a, èske ou ka di nou a ki santiman ke ou ap ofri, ou ap fè konesans avèk chak fanatik kap swiv nou la, a ki santiman ke ou rete sou platfòm sa a? Se yon platfòm m konn toujou swiv, gen anpil moun k ap swiv li. Se youn nan rezon ki fè ke nou la aswè a, pou n kapab swiv tout sa k ap fèt aswè a.
Ok, mèsi. Èske ou ka di nou ak kiyès n ap pale la a? N ap pale avèk Jonel. Jonel Barbershop, se yon plezi pou n kapab wè w gen yon zanmi la a. Jan m wè a, m santi li vrèman travay, al vin chèche l ap jwenn nou. Ebyen, nou santi nou kontan. Èske ou kapab di nou. Jodi an, ki sa jodi a reprezante pou ou nan lavi ou? E map pote ti koreksyon sa pou ou dabò, nou se Jonel, men nou se responsab Babèchòp la. Men Babèchòp la rele Joe Babèchòp. Ok, èske ou ka di nou kiyès ki Joe Babèchòp la? E se pitit nou, se premye pitit nou. Se youn nan rezon fè nou bal pote non. Ok, ou responsab Babèchòp sa, men nòmalman se pa pou ou, bon se pitit ou, nou santi sa fè nou plezi paske. Lè n gade espas sa n ap gade a, n kapab wè avèk mwen, lè n ap swiv espas sa a, se yon bèl espas kote genyen zanmi ki vin swiv, ki vin ankouraje, vin ankouraje zanmi sa n kapab wè, ou kapab wè. Nou kapab di sou tè sa a, sa se yon paradi sou tè a. Sa se yon paradi sou tè a. Yon moun ki antre la, w ap santi w satisfè, bèl imaj. Se yon plezi, m felisite w zanmi. Sa m imajine, m santi m kontan tou. Pafwa, lè y ap gade jèn k ap viv Repiblik Dominikèn, gen moun k ap jije yo kòm se pa yon moun k ap fonksyone. Men la nou santi nou fyè kòm yon jèn ki an Repiblik Dominikèn, se yon peyi ki pa ankò fasil. Nou wè bèl imaj sa a, nou santi nou menm etan ke Ayisyen, nou santi yon ankourajman ke yo ban nou, nou menm ki vle envesti nan peyi a. pou nou envesti paske nou santi travay ke wap ofri Andy pèp ayisyen an se yon travay nou kwè anpil ayisyen ap satisfè mezanmi nou kontan nou kontan nou twouve nou la avèk ou eske ou ka di nou kote ou soti pou rive la fèl fè yon ti touche sou pwen pase a pou nou kapab pi klè depoze sa sou platfòm sa mwen twò kontan pou bèl ti kesyon sa. Anko m kapab di ki kote nou soti nou se pitit Ayisyen nou pa gen anpil tan isit men depi piti nou gen vizyon biznis se youn nan rezon lè n rive isit Sendomeng vizyon nou se te toujou biznis byen ke nou gen lòt domèn ki se mizik men nou plis aksantye nou sou kesyon Barbershop la paske m kapab di sa se yon don pou ke Bondye ban nou pou n fonksyone e avèk elajisman ke nou fè nan kesyon biznis. Se sa k fè nou mete biznis sa nan eta sa ke li a. Se vre gen anpil Ayisyen ki vin isit ki pa vizyonè menm jan avèk mwen. Men konsa tou m ap toujou pote yon konsèy pou yo menm. Lè w sot nan yon peyi ou pa egzanp ki se Ayiti, ki pa bay ankourajman avèk jèn, m te toujou ankouraje yo, toujou konnen pou ki sa w soti. Paske tout moun soti a yon vizyon diferant. Mèsi bòs.
Men ok, si se pat biznis sa ou te genyen, ki lòt biznis ou t ap genyen nan peyi sa? Bon, nap lagem nan domèn mizik la?
Ahh, ou nan domèn mizik la? Yeah. Ok, eske ou se yon chantè oubyen ki wòl ke ou jwe nan domèn mizik la?
Ahh, ou kapab di m se, mwen se yon enstrimantis a la gita. Ok.
Mwen jwe lòt enstriman tou men enstriman prefere nou se gita. Ok. Sa vle di nou se yon pwofesyonèl an mizik men an gita. Mèsi.
Marye ou selibatè? Marye tou dabò bèl koup nou la. Ok ou akonpanye sa se pou ou ok e m santi m kontan fò l pwoche pi prè pwoche pi prè nou e nou pa ka sou platfòm sa e pandan n ap swiv travay sa etanke nou menm fanatik k ap swiv nou e lè nou genyen zanmi sa k ap fè tout efò sa. Fòk nou wè imaj, fòk nou kapab wè, m kapab di se yon asosye. Nou pa sèlman di madanm se yon asosye, paske jan m wè l kanpe la, nou gentan wè se yon fanm vanyan. Se yon plezi pou sou platfòm sa, Universel TV Show, sèl platfòm pa w la. Fanatik yo ap swiv ou la, paske se sa yo t ap tann, yo te wè Maestro an prezante l, men yo t ap imajine èske li selibatè oubyen ke li marye. Ebyen ou demoutre ke li marye. Nou kontan e nou ta vle rekonèt ou plis. Èske ou ka di nou a kiyès ou travay? Bonjou, bonswa e
tout ayisyen kap gade videyo sa e non pam se Anèt Pierre-Louis m se madam mesye Jonel Sile e nou gen yon bebe. E mwen akonpanye mari m nan ouvèti a. Paske se pou nou li ye. Merci ok li akonpaye mari l. E nou felisite w anpil paske pou sipò wap bay zanmi an paske pa ankò fasil lèw gen mari a kap fonksyone epi pou kanpe pou sipòte l.

Men map toujou di nou konsa ke lè nou soti nan peyi nou tankou Ayiti toujou konn poukisa nou vini ti kòb nap fè isi a se vre ke yo pa vrèman peye nou mendèv la men konn sa wap fè avèl pa gaspiyel pa gade sou nasyon sa pou swe vre yo di menm jan yo konn fèl dèfwa yo konn tout sa yo konn gen nan men yo.

E nou kwè lakli an bon bagay ke l vle di. Zanmi èske w ka di a ki santiman ke w chita la a? Nou kapab wè se apre inograsyon an se ou menm nou kapab di w ki te premye moun k ap jwenn sèvis la. Èske w ka di a ki santiman ke w chita la a?

E tout sa k te pase, tout detay ki te genyen nan inogirasyon sa a, e ann sipòte zanmi sa a. Ou menm e ki ta renmen pran yon bèl ti as, e pase nan Joe Barbershop, Higüey, Repiblik Dominikèn, sektè La Malena. e wap jwenn bon sèvis. Pa bliye Universel TV Show li toujou la pou pote ba ou tout bon enfòmasyon. E ou menm ki poko abòne, abòne, pataje, like pou nou kapab avanse. Mèsi paske ou te fè chwa sa Universel TV Show sèl platfòm pa w la. Se zanmi w, frè Nwèl. Mèsi anpil.